N ap fè yon ti rale sou cette soirée historique zile Angy Band. Oh! Msye Mèt Bruno a di m li branche la. M pa t konnen w te la non brother. Antouka, anpil lanmou, anpil lanmou. M pa fè w kado e w ap byen travay, w ap byen travay. Se pa yon kado ke m fè w, w konprann? Donk konpliman brother konpliman. Mesye men tanbourinè anba live la bal lanmou ti pa tanbou cheri bay misye yon ti lanmou bay misye yon ti lanmou ok mèsi brother mèsi brother kounya an nou soti nan Annie et Chanzele nan sware sa nou pral tonbe lan Rutshelle Guillaume mwen m pa janm konprann poukisa ke E djaz konn ap goumen pou kesyon de, bon m pa menm ka di pou kesyon de gwo djaz, de ti djaz nan kesyon de jwe avan, de jwe aprè. Mwen menm mwen estime ke djaz ki jwe avan an toujou gen avantaj sou sa k jwe aprè a. Kèlkeswa lè kondisyon l ap toujou konsa. Sa ka rive gen yon djaz ki jwe aprè parapò a pwisans li, parapò a matirite l, Li jere pi byen kon jazz ki jwe an premye, men jeneralman nan la majorite dè bal, sitou ke devan yon piblik ki soti ta, devan de bal ki jeneralman mal òganize, jazz ki jwe an dezyèm nan gen tout kalite pwoblèm. E kòm lan biznis lan yo konn pale de bòykotaj tou, jazz ki jwe an dezyèm nan li pi fasilman ka pran lan bòykotaj la, paske sa egziste tou. Nou te tande yon mizisyen trè koni t ap pale de kijan l bòykote yon lòt lan son an. Donk l egziste. Donk l ap difisil pou nèg bòykote w lè w ap jwe an premye, men li parèt yon ti jan bokou pli evitan pou l bòykote w lè w ap jwe an dezyèm. Donk tout jan dezyèm nan pa gen avantaj. Sèjousi, devan yon piblik ki soti ta, de aktivite ki kòmanse ta, donk lè yon djaz ap jwe an dezyèm, gen anpil chans pou ou pèdi kèlke grenn moun nan piblik la. Paske lè premye djaz ki jwe a jwe a inè, Li pral remèt yon podyòm vè lè 3 zè. Gen moun ki gentan pran 1 èdtan, 2 èdtan mizik ki ale. Se pa tout moun ki kapab ret tann. Ok. Kounye a dezyèmman, lè lòt djaz la vin jwe jeneralman lan mache ayisyen an, nou raman gen yon sèl son pou 2 djaz, Donk djaz la fin jwe, dekonekte, rekonekte epi pou enjenyè de son an refè w pase men. Donk se sa k fè nou abitye nan bal nou yo a testi one two, one two, one two ban yon ti monitè chak vire tounen. Donk dantre de jeu se premye bagay ki pral afekte pèfòmans Rutshelle la se son an. e pa fòt Rutshelle. Si l komèt yon krim, se ke l jwe an dezyèm. Se pa fòt Angy Ben. Men a lè yo ba l podyòm nan, lè l monte a, manèv teknik yo, ijans ke enjenyè de son yo genyen pou l kòmanse vit, paske l pa ka kite twòp tan pase, donk yo pran yon ti tan si w vle avan ke yo vin gen yon son ki stab. Ok. Rutshelle an tan ke yon atis ki eksperimante, jan m sot di li a, Annie remèt li yon sèn cho kon dife, enben l monte si w vle avèk tout kalm li, li enpoze prezans senik li, Li vin an yon diskou ekstrèmeman myèle. Sa vle di byen avan l jwe mizik, li gen tan pran kontwòl piblik li. Se yon atis ki ekstrèmeman popilè tou. Donk, e se sa k, se ki ete enteresan dan sèt sware, se ke tou lè de atis yo popilè, tou lè de atis yo gen piblik yo e w anvi di ke a yon moman de la durée w gen lenpresyon ke piblik la renmen tou lè de atis yo.

Nan rega mwen asire li jere par 2 pèsòn ou gen gitaris la abityèl la ke m pa wè ki te maestro epi le kibòdis. Aprè sa lè w pran ban dèyè a ou pran basis la yo gen lontan y ap jwe ansanm. Se yon djaz ki jwe pwòp. Ou konn tande pwòp, pwòp. S on leson y ap resite avèk anpil fidelite. Etandone ke n ap pale de Rutshelle e de Annie Alerte nan sware sa a, n ap di ke se 2 atis ki apwoche, si w vle, rantre yo lan konpa dirèk la diferaman. Annie, ki bokou plis lon wout yon djaz k ap fè moun, k ap met anbyans, k ap met chalè. Rutshelle parèt bokou plis nan yon demach de fè moun danse. Mizik yo pa gen menm vitès yo, mizik yo pa gen menm agresivite yo, mizik yo alarigè bokou pli koul. Sa ka rive ke yo gen yon mizik tankou Don't Give Up kote ke lan youn grenn mizik yo ogmante vitès la. Men anndan si w vle coolness sa ki genyen, ne vous y meprenez pas, yo itilize si w vle tout eleman konpa dirèk ki gen kapasite pou l kreye efori a. Efori nan djaz Rutshelle la l chita sou ou konplisite antre ban dèyè a sitou avèk kibòdis la. Lè w pran Ani, Alerte e Son Zele ki gen anpil sòti k ap fèt sou gita, ou anvi di ke ou te ka anvi di ke enstriman lead Ani Alerte nan chwa l yo se gita a. Lè n ap pale de ane alèt, m panse ke nou manke mete aksan sou kibòdis sa tou ki ekstrèmeman aplike. Je m'en excuse, j'aurais dû en parler. Donk lan anjiben nan, gwouv la, hook la se sou do kibòdis la l chita. Tandi ke lan Zile, li plis chita sou do gitaris la. Se pou sa m di nou ke chwa yo diferan. Chwa yo diferan tout jan, ke se swa lan tip de animasyon yo, ke se swa lan

Jan n di an, se yon djaz k ap jwe ekstrèmeman byen, ki apiye sou kibòdis li, ki se yon kibòdis ki ekstrèmeman jis, ki gen le sans de la mélodie, ki gen vitès e ki gen yon kapasite pou li pote animasyon. Yo gen yon basis ki ekstrèmeman aplike. Non sèlman misye aplike, misye ap jwe konpa, men w santi ke se yon nèg ki enfliyanse pa dotre janr mizikal. Sa vle di ke pa moman, misye gen de sòti, si w vle, ki trè djazzy, e pafwa l gen de sòti ki trè funky. Li fè anpil liy. Epi lè pou l antre nan mayi moulen an, pou l kenbe 1, 2 a, lan 2 mizik, si w vle, tankou, e ki jan mizik sa, kote Rutshelle ap di, e, l ap site non tout mizisyen yo, e. Yon mizik a siksè wi. Nan pasaj sa, lè li nan pasaj sa, wap wè misye yon ti jan, misye kenbe 1 2 a, misye kenbe 1 2 a, misye kenbe ronf la. Rutshelle Guillaume kòm chantez, se yon chantez ki ekstrèmeman jis. Son chantez. Kòm si Ou pa gen twòp bagay pou di. Li vin gon maturite kòm si m ta di w ki kareman enpresyonant. El li gon maturite anraje sou sèn, li gon maturite lan jesyon de vwa li, li raman tonbe si w vle lan fè dè zeksè, se pa yon chantez kap pèdi vwa fasil paske l pa lan eksè a. Li monte wou kan le bezwen se fè santi, men a la rigè ou santi ke l konprann reyalite makèt la, reyalite biznis sa, ou wè se yon chateuse k ap prezève tèt li tou. Avèk tou ske sa konpòte an tèm de teknisite. Ekstrèmeman senpatik sur sèn, li gen bon speech,

li pa gen agresivite nan vwa l. Se pa kòm moun k ap di leve de men an lè, leve, non, non, non, li pa gen agresivite sa ladan l. Èske w konprann? Li pa gen agresivite sa. Lè l ap di w Rutshelle ki la a, epi moun yo ap rele. Men, kòm si m ta di w avèk yon sansyalite, ou konprann, ki ekstrèmeman, ekstrèmeman enteresan. E. Bemòl ke m genyen pou arjibenn nan, se menm bemòl ke m genyen pou zile a. M gen menm pwoblèm koral la tou avèk arjibenn. Ou santi ke yo neglije aspè sa. Yo kareman neglije aspè sa. E m twouve ki pa nòmal tou pou chantez nan dimansyon Rutshelle Guillaume. Eske yo panse petèt ke yap kite pou koral la si yo pral nan konsè e si yap fè de evènman ke yo ka konsidere kòm de gran zevènman? Je ne sais pas. Men m panse ke si jodi a la nap devlope si w vle yon lide de fè de grann sware a 2, paske nou fin fè sa n fè lan Betlez la, gon lòt ki prevwa o nivo de la Florid m kwè pou le 7 mas. Ebyen fò n ta panse vini avèk tout panopli a pou nou jisteman pèmèt ke aktivite sa vin on aktivite de grand amplè. Li pa ka gen apriyori ladan n, li pa ka gen neglijans ladan n. Sa vle di ke li difisil pou mwen.

ke l rele klass, ke l rele new look, ke l rele zafèm, ke l rele m pa konnen T-vice, ke l rele kay, n ap pale de gran silindre ki la o devan de la sèn nan, yo pral jwe avèk Rutshelle, enben se pa e pa yon match fasil yo pral jwe. Si yo pral jwe l avèk ide konpetisyon, e pa yon match fasil. Sa vle di ke Rutshelle gen kapasite pou l mete anbyans, li gen kapasite pou l limen dife, li gen de mizik moun yo renmen, Li gen kapasite sa tou el gon benn ki reponn. Pa gade kom si m ta di w ke benn sa yo se 2 benn ki fèk fome. Se 2 benn ki fome avèk 2 mizisyen eksperimante. Se 2 benn ki soti avèk 2 nèg ki te pase lan 2 lot gwo lakou. Donk pa gen anyen de nouvo yap fè la. E konsa pou n konprann. Se pa tankou pakèt nouvo ne ki parèt lèt poko sot lan nen yo ka vèk ane alèt la. ok lè w di ti Michel kap jwe gita se yon nèg ki drene bòs li enpe patou lè w rive laranjibèn ou pran kibòdis la ebyen se anndan new look li soti èske w konprann lè w pran tanbourinè la l gon pase tou gen nan nèg ki te nan disip gen nan nèg ki te nan new look se moun sa yo ki avèk medam yo. Sa de moun ki parèt avan yè la. Donk sa vle di yo gen metye lan men yo, yo ka kenbe la draje wot a nenpòt fòmasyon mizikal. Donk jan m di a, se ke tou lè de djaz sa yo, yo t ap jwe byen, m sot plouzoumen detaye pou nou, men tou lè de djaz sa yo, a mon avi, gen yon koreksyon pou yo pote nan afè koral la. Dè de kote m anvi di koral la un tan swa peu katastwofik, pou ne pa dire inegzistan. Gen lenpresyon Rutshelle ap chante pou kòl nèt. Se nèg ki vle ki reponn nan koral la, notamman w ap wè maestro a sou kibòd la de tanzantan l fè w reponn. Men dan lansanm, ou santi ke yo pa repete koral yo. Mesye dam fò nou repete koral yo tankou nenpòt bagay. Fò n repete koral yo atè. Ok, fò n repete koral yo atè nòmalman. E ke se swa lan bal, ke se swa lan konsè, jodi a menm bal, lan konsè a spektak, ban m ajoute l konsa, paske bal la se yon konsè li ye tou. Donk jan m renmen di a, se ke gen de tèm ke n ap itilize n pa fin twò metrize, men sa se yon lòt istwa. Men ke se lan konsè a spektak sou de grand sèn ke se lan bal si w vle lan espas tradisyonèl nou yo abityèl nou yo le rendu musical doit être impeccable pa gen apriyori an n pa al jwe bal la la m pa bezwen fè tout efò sa m pa non si n ap jwe mizik mesye n ap jwe mizik fò n sispann konprann ke gon kalite pou n pote l se lan gran zevènman pou n pote l e tankou gon seri de djaz se lan gran evènman sèlman yo di yo ap met linvan non Si w ap jwe 2 gwo bal tou fò w ka met livan, se peye yo peye pou vin tande w tou. Pa rapò ak kisa ou banalize aktivite sa epi w estime gen yon tip de aktivite se la pou w mete pakè a. M dakò ke yon bal òdinè yon moun pa oblije gen 3 koral, 4 koral men ou ka gen 2. Ou ka gen 2. Donk m vrèman panse ke nan sans sa Gon ti travay ki Pou fè. Ya Gon zanmi ki sot ap dim li la lè Rutshelle ap di leson nimewo 1 kòmsi li trè suav li trè dous men lè lap dil piblik la ap pran dife son kapasite sa ye son don sa ye donk se 2 chantez griye sou lè anè ki gen metye Anie Alerte jodi a la parèt lap pete plafon avèk Pwojè Zile a, men ane a li ap kanmenm fè Nuit d'Afrik, li fè 2 gwo festival avèk le Tabou Combo, notamman le Zenith, li fè Haïti Coeur de Femme, donk son chanteuse de metye ke li ye. Rutshelle Guillaume, idem, son chanteuse de metye. Donk pa gen gran choz ou pral di sou yo, sou plan mizikal la. Gen de koreksyon pou yo pote, e mwen menm pèsonèlman, m pa konn si gen lan nou ki wè yon lòt bagay, sèl konsèy m gen pou tou lè 2 medam sa yo, se Travay koral la. Travay koral la. E pou konklu, kèske nou avon pu konstate lan prestasyon Rutshelle Guillaume nan? E se albòm ni an, kontrèman a sa anpil moun ap di, albòm nan ateri. Si m baze m sou sa m t ap gade lan Bentley's la antouka, ki se petèt premyè prestasyon Rutshelle ke m vrèman viv depi ke albòm nan soti, Byen ke m te di nou m t al ann Ayiti, m te deja santi ke mizik ki rele Ou Mechan an, li te rive sou moun yo, se sa m te wè Ayiti. E lè m vin ap gade, lè l jwe Ou Mechan an lan Bentley's la, se yon mizik tout moun anndan ap chante. Li gen yon lòt mizik ke l jwe, m pa sonje tit la, ki sou dènye albòm nan tou, depi la premyè nòt jiska la dènyè nòt, moun yo ap chante. Donk, m panse ke se yon bèl bagay ki fèt la. Jan m sot di w li a, se yon grande première. Se yon bèl bagay ki fèt la lan yon mache kote w gen lenpresyon ke la division règne, ke medam yo pa gen kapasite pou met tèt yo ansanm pou yo fè de gwo bagay, o menm tit ke mesye yo tou. E jan m tou di l li a, m ta swete ke medam yo pa repwodui, si w vle,

Pou fanatik k ap pase toupatou, k ap simen lwil sou dife, ou konprann, Anif kraze Rutshelle, sesi sela, patati patata, m pa kwè se sa ki enpòtan. M pa kwè l gen okenn itilite tou. Se evidan ke 2 djaz yo ap jwe, youn ap toujou eseye fè mye ke lòt. Men sa ki enpòtan se etadespri yo. E m panse ke se nou menm ki pou kiltive, ki pou ranfòse eta despri sa a. Pou n pa rantre, si w vle, nan yon seri de bagay sou rezo a, entèl te kraze entèl, epi fanatik ap pale, epi nan pale fanatik sa yo, nou vin voye yon siyal negatif sou atis yo, epi talè yo pa pran lan kouran an, epi yo vin divize tou, epi bèl pwojè sa a, li pa ateri. Ou menm antanke fanatik de mizik wòl ou se pa met lwil sou dife a, wòl ou se pa fè ti dife vole tout lajounen. Si ou rive yon kote ou wè gen de atis ki vle antann yo pou yo fè yon bagay ki pozitif, m panse ke se ankouraje pou w ankouraje yo lan direksyon sa olye ke w ap antre nan mitan yo pou w ap kriye, pale anpil. Mwen di tou sa paske mwen menm mwen gade ke m fè yon repòtaj sou sware a lè m ap gade de pawòl k ap di anba l Li tèlman ridikil. Il fo ke nou sispann nan sa a. Paske jodi a nou rann nou kont li pa itil anyen. Nou pa ka chak fwa yon nèg fè yon aksyon dekla epi nou vle mete l pa rapò a. Se menm bagay la nou fè la a, Arly sot fè konpa an senfoni an ki son reyisit pou li. Ebyen Richie ap fè afè pal, Arly ap fè afè pal. Se kwa le bezwen ke yon nèg vin parèt anbal, e Richie, sa Richie ap fè menm? Se ridikil, e se jan de refleksyon li kapab soti lan tèt yon idyo sèlman. Pase nou pa ka vle tout la jounen pou nap alimante divizyon lan mitan moun. Ok, e mwen voye yon pinga bay moun kap eseye si w vle kraze si w vle amoni sa ki sanble ki ta vle egziste antre Rutshelle avèk Annie pou yo reyalize 2 bagay ansanm. Eske anndan 2 bagay ansanm sa yo rad la konpetisyon? Wi. Paske la konpetisyon è primòdyal, è esansyèl, paske se sèt konpetisyon ki von pouse lèz atis a ale o dela de lè de lèur limit. Se yo k pral pouse yo vle fè mieu. Se sa l ye. Ok? Men se pa vin ti dife vole, entèl kraze lòt, etèl fini ak sa, et ap Ayiti nan yen. Ok. Donk, pa gen plis pou m di non. M twouve ke se te yon sware ki te bèl. M vrèman swete ke medam yo pran sa bokou plis o serye pou ke erè ki te genyen lan sware sa, youn lan gwo erè sware sa, se a lè l kòmanse a. Nou voye yon mesaj bay piblik la tou pou n di piblik la eseye aprann sòti pi bonè. Bay atis yo direksyon tou. Retire agiman sa lan men atis yo lè y ap vin anreta pou yo di bon de tout fason piblik la te vin trè ta yo pa ta ka jwe devan yon sal vid. Men li te inadmisib, kareman inadmisib kòm si m ta di w ke yon sware de cette envergure, yon sware ki gon, jan m sot di li a, ki gon valè istorik ladan l, li kareman inadmisib pou ke atis yo pa a lè. Ya pa deskiz. Ou konn pou ki sa pa gen eskiz, paske se pa yon bagay nou planifye jodi a, e pa yon bagay nou konnen jodi a. Se yon bagay nou gen dè semèn nou konnen ke n ap fè. Donk lè, lè jou a rive a, kèlkeswa sa nou prezante kòm agiman pou jistifye tèt nou, li a la rigè iresevab. Paske vou aviye le tan de prepare. sa nou t ap fè a. Ok? Nou te gen tan devan nou pou sa. Donk, ap jèjè pou nou la wi. Alò m toujou di atis yo sa, wè lè m ap fè emisyon sa yo. Medam mwen e voye live e mwen e voye voye voye e live prestasyon nou yo pou mwen e lap pèmèt mwen fè travay la pi fasil nou dakò m pa konn sa nou panse Uhum. Ok, sa trèzenpòtan.